Epa konplike menn. E makoul epa dat li gon bagay poul met sou menl poum met sou mwen menn misye ap plede fèm fèm vè fè va e vyen al kotel li pa janm ka dim anyen menn gen bagay nan bagay sa.
Ayy fout aritmetik pi rèd. An e makoul la gen bagay poul met sou moun tou.
Sa te konprann nan pòtoprens ou ye la wi. Epa sèl andeyo t gen yo non. Yo, kòm lanati ap brase bil mwen la baz, m genlè ap lèse w pou w ale wi menn.
Ebyen ok menn, pridan wi menn. Ok menn, anpil love. Ebyen ok, m ap jwenn ale makout la pou m met yon ti bagay sou mwen tou frè.

Misye te la wi moun, ou konnen m an afè avèk misye. Ata ki la? M pa konprann, esplike m. Esplike m, m pa konprann. Epi tou pòt sale m nan. Donk ou Joel, Joel, ou pa janm grese pòt sa menm? Kot Joel la? Lè nèg sa ap travay avè w. Misye di yo pa peye l. Monte non!

e makoul anba li. Ki kaka mesye! Kot bebe sa fè. Ooh! An verite fòm fout mèt sou mwen kounya mesye. Genlè m twò senp nan lari a menn. Sèl ti manch li pap fanyen mwen.

Humm m ale tande mafya.
Vin gate san m nan. Joel veve se sa w ap ranje l? An yon bann bagay sa. Joel! Mesye men tankou bagay sa men rezèvwa sa men kòmsi nèg la ou pa peye l li pa vin ouvè baryè la li pa fè anyen. M ap vann ou menm. Poul ap sou mwen nou men. Baz jan de bagay sa m pa pran nan mwen nou men. Ki sa li la?
Ou ata ou an ba an lè a men ou fè fè dlo ap vide sou mwen talè a la men vin gen de moun ki vin ba frape la mwen k vin ouvè l.

Sa vle di chak jou map priye, chak jou map priye, m priye w, m priye w, m priye ee ogou, m priye ee èzili, m priye tout bagay sa yo, sa vle di kounya la poukibo y panse l ka anfas mwen? Men, poukibo y panse l ka anfas mwen? E pa kaka kòk. E pa kaka kòk ditou zantray. Sa vle di mwen menm chak jou e la m ye. Hein, m la, m avè w. Ou menm gwo towo m avè w. M pa di w anyen. M pa di w anyen pètèt kiboy ta leve yon plim sou do m. M pa di w anyen non. Kòm mwen menm nan bitasyon m andeyò Tigwav, manman m fè remèd pou mwen yo pa ka fè m anyen. Monchè mennen makoul sa pwoblèm l ap bay nan zòn nan. Pwoblèm? W a flannè pa w. Flannè!
Ou konn sè kiboy la wi. Sè kiboy la sak pase misye flanbe l.
Wi m pa San dout Li gnlè fè sa deja menm wè m ou konn ti manzè ti manzè anfòm menn li so m te renmen ti manzè map pale avèl bagay chak lè konnen m te pran tan pou m rive dirèk sou li men misye menm tou pase tou pase An ou tap fè bagay endirèk ou tap fè bagay endirèk misye pase dirèk li menm. M ta prale dousman ou konnen konnen konjan m ye m ta prale dousman. Yo paka fè m anyen m antere ti gwav m antere nan bitasyon ti gwav kounya la pou pou pou bagay.
Koman ou ye menm?
M anfòm wi baz mwen. Oh, sa w ap fè la e m ap wè. Monchè ti Richa, yon remèd m ap fè la menm. Ki jan de remèd sa ye menm? Monchè gen nèg ki lage nan mouda w, apiye l, apiye l la m. Gen nèg ki lage nan mouda w, ou gen yon fason pou l jere w. Tankou ou menm, Lon nèg lage nan mouda ou konn ak kisa pou jere sa. Mwen menm lon nèg lage nan moudam mwen mkonn kijan pou jere sa. Ki Kiki boy?
Ou konn Kiki boy monchè? De nèg sa yo ap ap pran pwazon Ou konn kiyès map pale menm? Janm konn nèg sa frajil.
Esam diw la menm. Heyy!
Bon misye tou misye misye pa jwe tou non genlè. E tou mkwaze misye avèk ti fanm nan menl. Ou wè nan. Ou menm kap pale avè w la la, mrenmen sa. Fòw toujou priye Bondye. Mwen menm kap pale avèw la la map priye depi yè swa kot ou wèm ye la e lam pase tout nwit lan gon bann ki pase la bann sa bann sa epa la soti non bann sa sot jis leogan li sot anndan anndan anndan anndan leogan bann sa soti nan mapou baz nan anndan mapou li pase la yè swa li te pase vizitem paske li konnenm la kounya la menn li dim fòm fon ti priye la pandan wè midi a la map fon dènye revokasyon. Pè kiboy ou dim la. Li menm menm frèm.
Tèt bouda byen byen bagay Alhamdoulilah. Tèt boudal byen mate. Yeah frè.
Epi tetel rete kòm li tan kap tann. Sa tetel frè.
Tetel tankou se manmanm. Fè yon dènye envokasyon pou m wè si m ka elimine kiboy sou latè. Paske man baz m pap ba w manti menn m pa nan jwèt menn.
Emako. E Marco. Ya. E Marco. Baz mwen. Eske w ap tande m? M pral pale avè w frè m. Ou wè tout sa w ap di yo la a? Mwen menm, yo pase la, yo soti la. Ki rezon ou jèn ti gason. Bèl ti bway.

Tande wi, m ap pale avè w. Yo menm ankò, mouchwa sa a pa bay lavi. Pye bwa sa a pa bay lavi. Ou wè kote ou chita la a pa bay lavi. Ou wè tout sa ou bay enpòtans. Ou panse se yo menm ki Bondye pou ou, se yo menm ankò k ap detwi ras ou. Ou wè frè m, pran yon lòt wout, pran yon lòt direksyon. Direksyon sa a ou pran la a pa bon pou ou. Direksyon sa a, wout sa a, chemen sa a ou wè w. kap kondwi ale pou ou wè laj te bon lan, se li menm kap mennen w a la pèdiksyon baz. Ou tande sa map di w lan? Kidonk, m ta konseye w remèt Jezi la avou baz. M kwaze yon fanm bèl ti grenn men chet m se gen chans men afè yo di kote kote gen chen pa gen kou e mwen m deja ap tann yon ti grenn konsa kareman lap vin mande m pou ema koul pou kiyès lap vin mande w pou ema koul ema koul.
Pa di Emma poul pa konn disip ou baz. Oh li pa kamarad mwen mpa konn mpa konn mòde fòkè sa menm epi tou menm fanm nan ti fanm nan sanble byen entèrese swa li sanble tris bagay on jan menm dezespere tèlman l bezwen an misye pa anfòm fò menm bèl ti grenn li pa twò gwo sexy ay senyè. Bon epa madanw ki boy fanm sa ye tou. Sam pral diw la Sam pral diw la frè Bèl ti grenn Sam pral diw la. Mwen menm kòm nèg sa yo e defrajil patnèm paske.

Pou moutre me makoul sa, fè m zanm avè l, m oblije al jwenn li met yon ti bagay sou mwen. Chale pou yo pa manj ou a, chale!
O non de Ogou! O non de Ogou!